Janm wè ti jèn la mesye si se konsa nèg yo te pranm la kilè e konsa bagay yo tap mare nan menm la heeyy humm janm wè misye a la mesye m wè misye pèdi l pap al pèdi l humm nèg sa yo humm nèg yo genlè gen grenn pase berejèn papa wouhh humm bagay yo rèd bagay yo rèd.
Waw bebe ou konnen mwen kontan paske jodi an mwen avè w te vin rankontre e son w gran jou pou nou tou paske se pa tout bagay ke m ta atann ak sa. Lè m di wi m di Bondye mèsi tou paske Bondye voye m sou chemen ou te vle sou chemen m tou. E m santi ke sa fè m plezi anpil tou de ou menm tou.
Mwen menm tou m kontan paske depi m menm vin Pirol la se paske m te renmen w se sa k fè m te tounen al pran nimewo a pou m te ka an kontak avè w.
Bon, gen pou m byen di w. Depi lè ke yo tap banm levanjil la, m santi ke je m te brake sou ou, e m te santi ke m se yon moun ke Bondye te voye ban mwen ak 2 bra louvri. E tout lè nou tap konvèti m nan tou je m pat janm fèmen, se tanke m tap kontwole w. E m santi ke m santi m beni tou, paske jounen jodi a nou nan menm legliz, e nou ansanm. M santi ke m rejwi avèk sa ke m tap chache yo.

Ou wè lò nan moman sa yo ou te deyò ou asepte Kris ou vle mache avèk Jezi ou jwenn anpil difikilte sou. E fò w fè l a tout kè tou madanm, fò w fè l a tout kè wi. Se kenbe pye Bondye a tout kè w, pa di w ap mete yon pye w deyò, fò w kenbe l a tout kè w, wè lè w kenbe l konsa, Nenpòt van kap vini an wap panche men ou pap tonbe. M toujou priye baby. Fòw priye chak lè w pral dòmi, chak ou leve maten ou priye ou konprann sa m di w la? Li enpòtan. M fè sa wi men bon bagay ah m ka kòmanse priye la kòmsi m gon bagay ki jennen m. E satan, e satan kap domine w konsa. E satan kap bat pou l domine w men wè lè konsa toujou priye mete jenou atè mande Jezi pou. Fado ui. Toujou priye.
Lè konsa wè Se satan kap bat lap dekouraje w pou ka tounen ak Jezi menm wi madanm. Men vi kew toujou rete dan la priyè anyen pap rive w. Ou wè sam diw la frè pam fò mete jenou atè priye paske satan li menm lap chèche lap chache ti feblès pou Wi tou vit poul antre se sal fè. Lap chache feblès poul antre poul ka anvayi w lap fè w konnen. Ah ou pap ka viv levanjil sa, ou pap sèl poutan manti, e deyò al bezwen w tounen. Ou konprann sa m di w la, fò w priye. Frè m pa dekouraje.
M konnen bagay yo pa bon se vre, men pa dekouraje non. Ba yo myèl wi pastè, myèl ou konn tande myèl a depi lè vin konvèti an, ba yo myèl. Ou konnen pa gen kretyen san lapriyè. Non,

Pou m esplike konvèti m ak bagay sa a. Ooh! Fò fò m avin nan konvèti m nan.
Frè Ti Zwit bon, m tèlman kontan. Bon, e pa frè ankò non. Ou fè m konnen se ou dyak legliz la. Ah wi, gras Bondye wi. M vrèman kontan. M te gen randevou vin lakay mwen vre, ou vin ban m levanjil la. Pale m de Jezi w la non. Nou renmen sa frè Dev pa vre madan pas ou konprann nan le non de Jezi men frè Dev map diw sa jodi a benediksyon Bondye pa fèt fasil konsa wè pafwa pafwa ou kapab ou ap trennen pa vre madan pas se Bondye kap pase w egzamen ansanm avèw wi lap pase w de tès amèn wi amèn lap pase w tès poul gade kisa ki nan kèw èske w renmenl tout bon vre èske se pa benediksyon wap tann pou te ka ale èske se pa lamann wap tann tonbe.

O kòmansman, Dye krea lè sye e la tè.
Byen si, m konnen, m konnen Bondye te kreye syèl la ak tè a wi. Ki sa ankò?
Apre sa, e dou nan e Jan 3 vèsè 16. Bon sa m pa menm bezwen ke ou bezwen al chache l, m konnen ke sa li nètman se yon vèsè ki vrèman biblik, tout moun di l.
Vèsè santral bib la. Wi, m konnen l. Bondye tèlman renmen nou, l te kreye, li te voye sèl pitit li an vin mouri pou nou. Ou konprann? Se si n konnen Bondye te kreye nou men.

Toutan m tande Bondye ap vini nou pa janm konnen kilè ou jou e m pa ret kwè tou ke lap vini tou. E jan tè sa ye la a Bondye ap vini? Lap vini. Lap vini. Lap vini. Lèl vini kisa lap vin fè?
Lap vin dèyè pitit li yo.
M konnen plizyè bagay. Ou wè nan lwa m yo? Yo gen 4 jan. E si w vle nenpòt lè ou vle vin an yon malèt vid la epi m moutrew m plen nan lajan. Genyen wi nan ginen yo. Pandan nap pale de bondye an pa gen pwoblèm. Se bondye ki kreye ginen yo. Men genyen ladan yo tou. Ou tande sa m di w la? Genyen ladan yo tou. Men eske w konnen tout sa w obsève yo tou pral boule nan lanfè? Bon, se sa yo di. Ki yo di sa?
Yo di sa li nan bib la. Men m pa kwè. Sa liv sakre li. M konnen. Son lòm ki ekri l menm jan avè nou. Nan. L enspire de Dye. Je sè.
Ok. Ebyen, Jack la, mwen pap ka rete. Pase mwen gen randevou avèk konpè mwen. Pou nan swiv yon bagay. Mwen pap ka rete. Chè, mwen tande ou wi. Mwen tande sa ou di yo e mwen konprann. Mwen pa fin di ou a 100% non. Mwen. Men a 20 pousan map baw repons. Oh!
Siee! Oh Èzili Dantò! Oh! Oh gou feray! Non, fò gen respè pou mwen menm non. E pa nou Dyak la, m oblije di nou konsa. E byen, pa gen pwoblèm Dyak la, map tann ou, map tann ou e menm si m pa ta wè w, map rive lakay ou. Ase depi ou gentan di wap banm repons, map tann. Ok. Mwen gen ka yon sè m pral la. Ebyen ok. Bay levanjil la. Amen. Ok. Alelouya.
Ok.
Ok. Gade ti dyòl Dyak la. Gade ti kò Dyak la tou mèg. Li pa nan swen. Epi nan kan nou an gen lajan l pa vle vini. Msòri pou li. La l gen tan bat pèdi.